You gwo bonjou, gwo bonswa pou tout moun. Mwen kontan pou mwen antre lakay yon lòt fwa ankò. Depi imaj sa parèt, ou di se zanmi w, se sèvitè w, se gran frè w. Nou kontan pou nou antre lakay ou men m ap di w, depi imaj sa parèt, ou gentan wè san pou san Jezi Kris, yon emisyon de deba ki anime pa sèvitè w e gran frè w, Castaldi Pierre et John Cadelus. Jodia nan video sa mwen vin mete aksan sou yon sijè ki vrèman patikilye e ki trè trè trè enpòtan pou mwen. Mwen vle mete aksan sou li, se kisa li ye. Gen yon vèsè nan labib ke mwen vrèman renmen ki di ke.

N'irrite pas vos enfants. Se 2 vèsè yo ki gen kontèks yo byen presizeman dan Labib. Jodi a mwen vle mete aksan sou pwen sa. Mwen se yon jèn ki renmen dyaloge anpil ansanm avèk lèzansyen. Mwen estime ke Labib rekòmande sa e mwen menm tou mwen renmen l. Jodi a m vle mete yon lòt aksan sou li paske m ap batay pou li lontan. Nou estime ke anndan legliz yo gen anpil jèn. Nou estime ke anndan legliz yo gen anpil jèn ki sanse gen avni, men se domaj, pa gen yon espas ki kreye pou yo, pou yo efektivman vre pwouve talan yo, efektivman vre pou yo montre sa yo kapab. Jodi a nou vin konprann ke se yon sèl bagay ke yo ka montre nou, fè jèn yo reyini, Ba yo mizik pou yo danse, apre sa vire do yo al lakay yo. Jèn nan gen talan, jèn nan li gen yon don, li pa gen kote li kapab devlope l. Jodi a m vle mete aksan sou sa. Depi m timoun m ap grandi yo di m timoun jodi, granmoun demen. Depi m timoun m ap grandi m touttan yo tande yo di m ke jèn yo se sous potomitan sosyete an. M pap gen tan pou m ap fè dekantasyon antre jèn, granmoun, timoun. Men jèn yo, nou konnen se yo k gen fòs lan, se yo k ka travay. Jodi a nou n ap viv sou l'ère de la technologie, sa vle di ou vin gen yon telefòn nan men w, ou gen yon smartphone nan men w, ke se swa kote ou rive li itil ou pou tout bagay. Ou pa bezwen nan de papye ankò, telefòn nan ki nan men w lan l itilize w pou anpil bagay. Ou fè kòb avè l, ou fè anpil bagay avè l. Jodi a nou vin fini pa konprann ke jèn yo preske pa itil legliz anyen ankò amwenske se sa yo gen yo pot legliz lan sèlman men apre sa jèn yo pa preske itil legliz lan anyen dayè n preske pa wè jèn nan aktivite legliz ankò. Jodi a nou vin fini pa konprann ke gen de jèn ki pa konn sak rele yon itilizasyon kredi. Gen de jèn kap viv la li fin. Li la lontan li pa gen sak rele yon lisans, li pa gen yon konesans kòman pou l ta menm fè yon lisans pou l ta fè yon pèmi. Gen de jèn k ap viv la, li pa gen yon moun ki pou oryante l. Li just lage legliz lan, li vini, li chita apre sa l al lakay li paske pa gen de fòmasyon k ap fèt pou li nòmalman. Men, sèl sak genyen yo toujou gon aktivite kote ke yo gen mizik yap baw pou danse vin yaya vin danse se konsa paske nan kilti nou menm ayisyen an gen mizè pa gen mizè yo toujou baw kanaval sa vle di lemond lan baw kanaval sektè evanjelik la menm li baw yon aktivite pou vin danse pou vin yaya kòw mwen mtap map mande nan tan sa nap viv lan la Kilè n kap gon legliz kap met aksan sou lè jèn? Kilè ap gon legliz kap pran jèn nan kap ba nou jou dimanch pou pastè an chita lap gad jèn nan kap preche, pou pastè an chita kap gad jèn nan kap dirije, pou pastè an chita kap bay jèn nan kap fè anons, pou pastè an chita lap gade jèn nan kap fè òchè kap antre nan aktivite legliz lan si timoun jodi granmoun demen gen yon fòmasyon kem dwe kòmanse pran pou lèm vin gran demen an poum ka konn sa map fè an trè byen gen anpil nan nou ki gen opòtinite k leve legliz Nou konnen sa, gen de bagay nou ka fè, men e lòt ki pa leve legliz yo? Jodi a nou vin konprann ke li pi fasil pou 2 jenn gason tonbe nan 2 sis kole, 2 jenn fi tonbe nan 2 nèf kole, paske pa gen yon aktivite anndan legliz lan k'ap rale l vini. Li vin legliz lan, li chita ap tande mesaj menm jan avèk tout granmoun, li chita tande mesaj menm jan avèk tout moun. Enben jodi a, mwen vin met aksan sou pwen sa, mwen vin mande, kilè? Lidè legliz yo ap bay jèn yo chans yo pou yo dirije, preche, fè ofrann, tout bagay sa anndan legliz lan. Kilè? Jèn nan pa konn sa k rele yon itilizasyon kredi, li pa konn anyen nan anyen men sèlman chak jou l vin legliz, li chita, l ap pran mesaj menm jan avèk tout moun. Kilè jèn nan ap antre nan aktivite pou gen de bagay ki vin devan l pou l echape l? Timoun jodi. granmoun demen Ebyen lè m granmoun nan fòk m kòmanse ankre nan aktivite legliz la lè lè a rive pou m pa fè nenpòt bagay Si videyo sa te beni w like pataje kòmante abòne Se te zanmi pa w emisyon 100 pousan Jezi Kris.